Coucou mes amis koman nou ye mwen espere ke nou trè byen depi nou tande vokal sa li pa lòt ke zanmi paw la frè paw la baradie official ki parèt lakay ou pou yon nouvo video mwen pa prale pi lwen san ke mwen pa salye mwen pa remèsye tout fanatik mwen yo ki toujou la kap sipòte baradie official ki pa janm lagem depi o debi mwen retire chapo bam devan nou sa vle di nou konnen san nou menm travay lan li menm li pap posib mezanmi Video mwen gen pou nou jodi an ki se. Jodi an mes amour mwen pap kite moun vin pran plas mwen heyy banm rale ti chèz mwen banm chita poum ka swiv pawòl sa pi byen paske zen sa gen lavi ladan depiw tande zen se lavi ou menm ki pa renmen zen m dezole pou ou ou mèt ale paseke nou menm nou baw zen an san manti oh mezanmi gade pawòl. Nou konnen sou entènèt la gen yon afè de zèl ki tap pale ke gen youn nan big medya Fednaelle yo ki te anonse yon kesyon de zèl pou Fednaelle kote ke Fednaelle pat menm dakò men li menm li te pran inisyativ lan kote ke li te di ke lap fèl pou Fednaelle yon fason pou tout fanatik Fednaelle yo ki tap mande operasyon milyonè sa pou Fednaelle pou yo menm yo kapab ede aktris lan nan fason ke yo menm yo kapab. Plan e ak e Medya te ale pou l te di enfòmasyon Zelle and Cash App. Nimewo a te tou afiche l operasyon milyonè Fednaelle voye lajan Cash App ak Zelle la pou atis lan. Non ki sou cachapp la ak zelle la se Nicole Montina siw bezwen plis enfòmasyon rele Planet Info WhatsApp nan nimewo sa ou wè ki afiche a la se konsa Planet Info li menm li te fè plak lan kote ke li te mete nimewo a epi li te mete non moun nòmalman ki responsab pou cachapp la pou Pou zèl la. Men mezanmi mesaj sa ta pral fè anpil tole sou entènèt la, anpil moun ta pral pale, anpil moun ta pral tire pye, anpil moun t ap goumen, nou wè depi ke Planèt te fin fè pòs lan, tout fanatik te mete ansanm Pou yo menm, yo te pataje pòs la, men pa bliye ke depi ou gen anfas, nenpòt sa ou fè ki pozitif, y ap toujou pran negatif. Ban m di nou, mesye dam, sa se yon bagay ki lojik, ki eks, ki nòmal. Sa vle di tout moun ki rive, tout moun m kapab di entènasyonal, yo menm yo toujou bezwen, yo toujou gen zèl ak kachap, nòmalman kote fan yo, yo menm yo kapab, Patisipe yo kapab voye lajan yo kapab ede yo nan sans sa m pa wè ki ki mal ki genyen si Fednaelle li menm li ta gen yon zèl ak cachap sa vle di yon operasyon milyonè m pa wè ki pwoblèm sa ta gen ladan pou sa ta vin fè tout pale anpil sa yo nòmalman nou pral wè pi devan kòman sa li menm li ta ye. Hey men manman penmba. Nou genyen jodi an yon gran aktris, yon aktris enfliyansez nòmalman ki te ale pou l te fè yon pòs kote pou l te di Travay ak efò pèsonèl se yo k ap ba w respè ak enpòtans nan zye popilasyon an. Pa mete espwa w sou moun pase ke gen Anpil moun ki san respè se nan repwoche w yo pral chèche bay tèt yo respè ak enpòtans mèsi anpil pou 100 k la ui son sa vle di aktis la li menm li te fè 100 k nou deja konnen ke nòmalman li te pèdi chanèl IG l li te aktyèlman la li fè yon lòt E li konplisan ka sou IG an li pwomèt ke lap fè yon live pou fanatik li yo. Men sam ta vin konprann sè ke depi ke ou gen anfas, depi ke ou menm nòmalman e ou son aktris, pa bliye ke zen medam sa yo se yon zen ki pap janm fini antre Jenny Queen e Fednaelle, se yon zen mwen kapab di ki pap janm fini pase ke Yo nan bif. Malgre ou wè Fednaelle li menm li pa janm reponn men li gen fanatik, fanatik li yo menm ap reponn pou li paske fanatik Fednaelle yo, yo renmenn anpil, yo toujou dil pigal reponn poul toujou fè silans e nou wè lakay Fednaelle tou se yon fanm ki silansyez, li pa janm reponn kwa kel sak rivel sou entènèt lan, li pa janm reponn paske li se yon moun ki konpreyansif, li se yon moun ki konprann tout moun e li se yon moun tou ki pa mal pou detekte. Nivo fistrasyon yon moun. Sa vle di, li pa janm moute entènèt lan pou l reponn, li pa janm moute entènèt lan pou l di kwakseswa, malgre tout sa ke li menm l ap sikonbe. Yo pran pitit li yo sal, yo pran non l yo sal, yo pran aktivite l yo sal, li pa janm monte sou entènèt lan pou l vin jistifye l. Yo lage tout chay sou do l, li rete silans, l ap travay an silans, l ap travay an silans, li pa janm monte entènèt lan pou l ta vin di ke Li se si, li se la, li se lobo. Nou pral wè aktris lan anpil moun tap pale jodia anpil moun tap di kèt eske se se nivo fristrasyon aktris lan ki depase l oubyen se paske li wè li pa nan nivo an pou te pou fanatik li te kapab ede l ki fè ke li menm li rive nan stad sa li menm pou lap di tout sa l di yo oubyen eske se yon fason li di l pou l kapab blese advèsè pou l kapab blese Fednaelle oubyen pou l kapab blese nòmalman moun ki anfas li a. Sa vle di pòs lan li menm li pa adrese avèk Fednaelle, men nòmalman jan ke li pale a se ke nou gentan wè ke se de Fednaelle lap pale, se de nòmalman operasyon milyonè lan lap pale paske sa l di an vrèman se reyalite, sa l di an se reyalite pafwa nan lavi gen anpil moun e yo konn toujou ap sipòte w men nòmalman demen si Dye vle lè sa vin pase mal yo toujou pran sa nòmalman pou yo menm yo repwoche w E yo pran sa kòm yon kòm yon bagay tou pou yo menm pou yo denigre w. Men nòmalman jan ke li fè pòs lan, nou pral wè anpil moun t ap aji, anpil fanatik t ap aji, fanatik de Jenny Queen t ap aji, fanatik Fednaelle t ap aji. Heyy! Mezanmi gen koze! Gen koze! Ou menm ki pa ka pran koze, m espere ke w al dòmi. Men si w ka pran koze, rale ti chèz ou, vin pran koze, pa kite moun nòmalman pran plas lan pou ou, m konseye w pran plas lan pou w vin tande zen sa. Pase ke se yon zen, m kapab di yon deba ki antre fanatik a fanatik, sa vle di nou youn, youn ap bay, youn ap bay, lòt ap bay, men nòmalman eske m ap, kesyon m ap poze tèt mwen, eske zen sa li menm l ap abouti? Non, m pa kwè lap abouti paske a chak fwa yon aktris fè yon pòs ou pral wè yon lòt aktris nòmalman li menm li fè yon lòt pòs e konsa fanatik yo pral antre nan batay sa vle di menm jan fanatik Rihanna fanatik Beyoncé youn ap goumen pou aktris yo youn ap goumen pou byenèt aktris yo se konsa zen an li menm li te derape mesye dam Ann kontinye avèk ti tèt zen sa mesye dam an nou kontinye map ba noun map fè nou konprann kijan tout reyaksyon ye sa vle di nou la pou nou fè w konprann kijan tout bagay yo menm yap dewoule mezanmi mezanmi mezanmi Fednaelle ta prale jodi an poul te fè yon pòs kote poul te di ke pòs sa konsène fanatik mwen yo ki renmen m sèlman siw pa renmen m koupel kout zye silvouplè Edem silvouplè pataje fedlame yo epi li mete yon ti kè bò kotel waww li di li konsène fanatik ki toujou ap mandem kijan yo kapab sipòte oubyen ki toujou vle sipòtem men kijan ou ka sipòtem janw vle ou ka fè sa ki sou zèl ou ka fè ou ka fè sa sou zèl ou cash app nimewo a se epil di mèsi bebem yo bizou. Bon, sa m vin konprann nan pòs sa se ke fanatik Fednaelle yo, anpil moun k ap kritike Fednaelle, anpil moun k ap joure se ke yo toujou panse ke se Fednaelle k ap mande, yo toujou panse ke se Fednaelle k ap mande fanatik pou voye kòb ba li. No, Fednaelle pa rive nan pozisyon sa pou m ta di pou l t ap mande fanatik voye kòb ba li. Se pa rapò ak lanmou fanatik yo gen pou Fednaelle ki fè ke yo menm yo kapab mande Fednaelle sa e Fednaelle pa t menm dakò lè ke fanatik yo te mande l sa. Li pa t menm dakò pou l te fè l. Men, malerezman, li te gen yon moun, erezman, ekskize, li te gen yon moun dèyè bwa bannann li ki te di l, Fòk ou fè l, fòk ou ouvri kont Zèl lan ou Kachap lan pou fanatik yo kapab ede w, paseke yo mande w sa twòp. Sa vle di, Big sipòtè, big, kòman m ka di sa, e medya sa a li menm li pran sa an chaj, li ouvè l pou Fednaelle. Sa vle di nou pral wè Fednaelle li menm kote li pral di fanatik li yo ke ki tap mande l pou yo kòman yo kapab sipòte l, li di yo men kijan yo kapab sipòte l. Men youn nan bagay m ap fè nou konprann, èske Dèyè kachap ou dèyè zèl sa pa gen yon lòt bagay ki kache. Se youn nan bagay ke fanatik yo pa ka konprann. M sispèk dèyè kachap e dèyè zèl sa gen yon bagay ki kache. Ou menm ou gen dwa pa ka konnen ki sa k kache dèyè l, men mwen menm, yon lòt moun kapab fè tèt yo travay yo ka konprann, yo ka konnen ki sa k kache dèyè l paske, Pase ke mwen konnen Fednaelle son aktris nòmalman, son aktris ki vrèman enfliyansez, gen de bagay la fè ki rete pèsonèl a li menm e gen de bagay tou ou pap janm ka konprann. Mwen menm sa m ta konsede, konseye yon moun, lè ke ou ouvri yon cash app, bon ban m, ban m fè yon ti parantèz, nap wè gen yon gran, nap wè gen yon yon dam an Frans nòmalman ki te ale poze kandida pou eleksyon, m pa raple m de kisa. Men nòmalman li tal prete kòb nan men leta. Epi, lè l rive, yo te pase yon kontra, yo te di l kòb sa a, si ke ou gen eleksyon an, kòb sa a li menm l ap pou ou, si ke ou pa gen eleksyon sa a, kòb sa a w ap degaje w pou remèt li. Ebyen, dam nan pa t vin genyen eleksyon an, li te pèdi. Ebyen, dam nan sa l te fè, li te monte nan radyo nòmalman, li t al mande avèk popilasyon fransèz lan pou yo te ede l, li te bay nimewo zèl li ak kachap li, pou popilasyon fransèz lan te voye kòb sou li pou yo ede l li menm pou l te kapab remèt leta kòb sa. Sa m vin konprann zèl avèk kachap se pa yon bagay ki mal, se pa yon bagay ki mal, tout moun ka fè l, tout moun ka genyen l, sa vle di tout moun, ou se yon aktris ki enfliyansez, popilasyon ka ede w, fanatik ou ka ede w, m pa wè sa gen yon mal ladan si li menm li gen zèl li ak kachap, sa vle di pou popilasyon an ap ede l. Pa bliye Fednaelle François li menm, li se yon aktris ki chaje Fanatik nan tout 4 kwen peyi an nòmalman yo toujou vle ede aktris lan wap wè menm anba Feyton fanatik yo menm yap voye kòb sa vle di kòb li resevwa anba Feyton yo yo plis pase kòb YouTube pral peyel lan mezanmi sa pa yon pwoblèm pou nap fè diskisyon pou nap pale pou nap joure ann kontinye m pral ban nou kèk reyaksyon fanatik kòman yo tap reyaji kòman ke yo menm yo tap pale yon fason Koman sa yo menm ki te rive an. Men zen sa komanse la. Gen yon fanatik ki ta pral reyaji ki te di, moun ki di sa w vle radote jan w vle men di Fedna pa travay di l ap mande sa se pou pòch ou paske tout moun gen zye sou nèt la epi lajan Fedna rantre nan feyton men sa m t ap di an li yo nan live sèlman sou youtube se sèl maestro kè wil e ki te konn antre lajan konsa tou li nan konsa tou lè li domine m te fèk kòmanse Fedna tèlman travay pwofesyonèl fanatik li yo renmen sa yo mande l ki fason yo ka sipòte l e yo kreye yon fason pou fanatik yo pou yo kapab ba yo aksè aprann sa Yon fwa pou tout, Fedna se yon aktris, lè yo lè yon lòt atis yon pwomotè kontakte l li jis pale avèk yo nan kad pwofesyonèl li, li pa al plenyen ba yo o wi mwen pa plede joure sou nèt la afè m pa mache se entèl ki koz non li pa fè sa sou jeje ki konn al Plenyen bay moun ki pa ka kenbe yon konvèzasyon pwofesyonèl yo, ki fè se nan plenyen lòt moun ap achte pwose pou yo pou mande ti kontra pou yo. Sa se pa ou ki travay pwofesyonèlman. Bèl bebe, repwòch sa a pi rèd toujou, al retire bout bwa, bout bwa sa ki nan zye w la avan ou pale de ti moun. Ah! Mezanmi fanatik sa ta pran li reyaji e li ta pral fè yon bèl entèvansyon m panse entèvansyon li ta pral fè a se yon bagay ki toutafè anòmal sa vle di Fedna li menm se pa li t vin plenyen sou entènèt lan pou l ap di ke li bezwen sesi li bezwen sela men se fanatik yo nòmalman ki wè jan l travay pwofesyonèlman yo vle ede l yo mande l pou l ouvè zèl la mezanmi sa se yon bagay ki nòmal. Aprè pòs sa te fin fèt nou ta pral gen kèk fanatik ki ta pral reyaji. Youn te di, Kiyès ki sonje lè Jenny tap mande sou tiktok la kotel te konn resevwa yon dola us, kat dola us kiyès fedlame ki sonje sa GS yo pa itil Jenny yon merd mezanmi fanatik sa li menm li kòmanse reyaji ta pral gen anpil pale toujou mwen sim te ka bay 100 dola ameriken chak jou m tap fèl mezanmi fanatik la di sil te ka bay 100 dola ameriken nan cash app lan li tap fèl Youn di, Nou toujou bezwen pran pòz nou bon pase moun Hum hum hum hum hum Al jwenn parèy nou yon hum hum hum hum Mezanmi pawòl sa yo twòp nou pa ka repete yo Se konsa fanatik yo t ap reyaji Gen youn ki te di, Jenny hum E kounya ou te konn travay tè ak hum hum hum ti ki anba tè hum Mezanmi m pa ka repete yo paseke Pawòl sa yo yo menm yo twò gwo fanatik yo te debòde fanatik Jenny Queen te debòde fanatik Fednaelle te debòde se konsa mezanmi moun yo yo menm yo tap fè diskisyon poutèt bagay zèl ak kachap sa. Se konsa nou ta pral wè gen yon medya ki te fè yon pòs ki te di anmweyy wouy manman gad on Fedna se gad on Fedna sa Jezi kite m fè on ti rapèl gen on dam an Frans ki te al prete kòb sa se menm bagay m te sot ap m te sot ap esplike talè a san m pa t konnen se menm sa m te sot ap esplike talè a men fanatik men men men medya li menm li fè pòs lan se konsa li te fè pòs la mezanmi li tèlman long m pa ka fin li tout nou ta pral wè yon lòt medya ki te fè yon pòs ki te di m ba nou rès ane a rès ane an Jenny mph ap leve operasyon pal la el pap jwenn on goud koz li pa gen fanatik nou sonje sa lè kaka lè kaka an te di pou tiktok ou se kominike ki sou li ebyen men li tounen komik Fi sa trop egri li pap janm fè projè mezanmi se konsa fanatik yo tap reyaji hee m papa banm chita poum swiv zen sa paseke ti zen sa li menm li gou an pasan fedname fedlovers fednicheng yo kitem di nou sa nou menm ki se fanatik fednaelle nou menm ki se big sipòtè fednaelle e m ka di nou sa mezanmi e nan lavi se konsa Nou sipoze balanse tou 2 bagay yo avan ke nou menm nou fè gran diskisyon sa. E Youn nan bagay map di nou ki enpòtan, rete lakay nou, pa al joure anba pòs moun, pa al site non aktris lan mal anba paj moun, nou konnen se nou menm ki fanatik Fednaelle, se nou menm ki fòs fanatik Fednaelle sou entènèt lan, nou sipoze toujou pataje pwojè l yo, toujou gade feyton l yo, toujou gade aktivite l yo, paske Se nou menm kap ede. Lè nou fè sa, li bon pou li e konsa tou, li bon pou nou menm tou paske nou toujou rete anlè. Mezanmi, sak pral genyen nan peyi sa nou pa ka pale. Nan jou kap vini yo nou konnen Fednaelle li menm li gen pou l retounen Etazini, li gen pou l ale Boston, li gen pou l ale yon lòt pwogram ankò le premye me. Mezanmi, prepare nou Fedlame yo pou n al fè, pou n al pran entènèt la paske m konnen nou ka pran entènèt la nan. nan jou kap vini yo e gen yon gwo bagay ki vini ki dèyè ki rete sipriz ayayay si ke ou pa renmen sipriz m konseye w rete silans pase ke sipriz ki pral vini an li pi rèd ke sa ki te genyen an antouka gen yon ti pwovèb ki di pami pami Pami sèl ti wòch goute grès gen anpil moun si ke yo menm yo te rete ansanm avèk Fednaelle de nos jours yo tap goute grès pami sèl lan haa se gwo koze m di nou la wi nou menm ki pa konprann sa na degaje nou pase ke gen bagay ki pral vini mezanmi se konsa zen an li menm li te ye se konsa ke m te pote video sa pou nou pa bliye si ke ou renmen video a pataje like e kòmante pou kapab toujou jwenn plis video an pasan Nou sou chanèl Bacardi Official lan pa bliye like, abòne, jèm, pataje pou plis moun kapab wè chanèl lan. Nòmalman se konsa bagay yo menm yo tap derape jodi an. Mwen swete nou rete dousman trankil. Tchaww.